Alright guys, I am nap antre nan yon vil, an ti dlo tap pale a wi, an ti dlo, this is, oh moun ap benyen. Bonjou, bonjou. Koman nou ye la? Ap fon ti travay? Ok, medam. An, ah, ah, ah, pase sou sa. Not bad, not bad. Mwen panse yon dlo k te wo. Mwen yo tap fèm pè. It's not too bad at all. Mwen ka wè lè dlo desann la l pa jwe avèk yo tou non. But li pa mal.

Peyi sa nan tout sans nou gen fòtune kap gaspiye ladan li ke nan moun ke nan byen kòman nou ye la ooh my God terib terib terib. Nou djomoun wi bon jan djomoun nan nou ye la kounya la wout la pat pi mal ke sa non guys m pap ba nou manti wout la pa bon son wout sil te bon yo te omwen fè wout la konsa. Nan 2 zèdtan nou tap rive la. Onètman. 2 zèdtan alèz nou tap rive la. Men vu ke nou gen yon pakèt mòn nap monte. Dan wòch yo konsa. Konsa. Men bagay nap travèse yo. Bagay terib men. Epi. Se ou pou pote lèy sou kò. Ou konprann se mèt kò k veye kò. Paske si ou pa met yo nan move kondisyon. Ou freye pye ou mal cheri m nan sa w pran se pa w. E kote w ye la se yon tèt mòn. Pa gen siyal telefòn, pa gen anyen. Si w pa rive, ou pa ka rele ankenn moun. Menm si te gen siyal, ou pa gen doktè, ou pa gen lopital ou ka rele pou al ladan. So m pa bezwen di w lè w sou tèt mòn sa, a n ap antre yon lòt kote la. Li gen yon vi diferan. M kòmanse wè vèdi, m kòmanse wè moun, m wè ti gazon, m wè ti kay sa maske, so ma. An sòm, sòm 35 vèsè li pa fini ok so nou konnen m paka mete video sou moun yo twòp fè atansyon ah on ti pwason pote pou mwen manman pou m wè wipip ah sa wap achte wap achte sa e bò yo bò li wap fè on ti manje pou ti moun yo konbyen fwa w peye liv sa 30 dola men sa e pa ase ma cheri nan mezanmi 30 dola pou on ti liv pwason konsa m tap di moun yo cho ki pwason sa m pa konn wè l non. Sa ble a. Sa e karang. Karang ki bel konsa? Oh oh. M pat konnen. Mèsi mon amour. Ok cheri bye bye. 30 dola pou yon liv pwason. That's a dollar your money. Just saying. Anyways guys. Sa m ta di. Nou antre yon ti kote la sa yon sòt de ti park yo fè la ok e pye kokoye kote pa gen kokoye ankenn kokoye nan ankenn pye la men gad la guys not one yon bèl ti kote pou timoun yo jwe football. E sel bagay yo pa negosye isit la fòm. M remake tou m pa wè tras moto, kòmsi prèske pa gen moun ki gen moto nan zòn nan, m poko janm wè yon moto. Bon se kounya m ap antre nan vil la tou. Kòman w ye mon amour? A pa nou cheri. Kanmèm. Kòman w ye mon amour? Trè byen. E pa n pa wè ankenn moto nan vil la, nou pa gen moto isit la la? Sak fè sa? Ou pase bay rout machin pou soti depi anba rive jis la. E sou soti la pou al legliz la ou pa bezwen moto? Li tèlman pre? Non li pre men ou konnen. Akoz ke pa gen pa gen ki sot depi anba. E ki pa itilize l. M konprann wi. So moto pa vin nan zòn nan. E sa map di map gad tout wout la tout plaj la rete byen bèl m pa wè tras moto m pa wè tras anyen. Non. Ok. E moun isit ou ye? Wi. Aha. Map gade tout kote m ale paske sa m fè m vizite plizyè kote. Kote. M montre plizyè mòn. M al vizite yon pakèt kote nan zòn yo. Sa se youn nan kote m vin se premye fwa m antre nan yon zòn, m pa wè aktivite manje, kòmsi m pa wè bannann, patat, plan bagay, men m wè anpil chabon ap soti nan zòn nan. Wi, e sa yo plis fè nan zòn nan. Tankou, ak sistèm yo jadè bò isi a, avèk anba yo deja menm. Anba bò isi a, tankou anba yo itilize tankou bagay dlo pou zera e sa yo, men isi a. Nou depann de lapli. Nou depann de lapli. Men pye bwa sa yo y ap itilize pou yo koupe a, pa gen, m remake sa tou sou tout wout la, pa gen pye bwa tankou m ta di w, e sa nou ta rele e bwa de, yo gen yon non espesifik pou li non, e wi m vle di w. Bliye kòman yo konn refere a bwa sa yo. E men se anpil bayaronn, chabon k ap fèt yo ak ki pye bwa? Baronne, la baronne nan vle di. Bayaronn yo fè chabon an. Vle di. Pase pa gen bwa de lux nan sò. Yo gen yon non yo ba l wi. Bwa. Gen lòt, gen lòt bwa. M gade kòman m bliye non an. Tankou gaya, mapou, bagay sa yo. E pa bwa sa y ap koupe. Non.
E tou bwa, bwa yo pa tèlman fasil tou. Nou pa gen l bò isit a tou? Wi, yo pa fasil.

Pou kòl. E sak fè la pa debwaze vrèman? Humm depo se son zòn ki debwaze. E kisa ou fè nan zòn nan ou menm? Non bon pou zòn nan plis sa, plis moun tankou nan sitèm bas la. Ou mwen nan zòn pi wo tankou lè ou kite la ou al jwenn kote kay pi wo yo itilize sitèm jaden tankou menm ki ret nan bò lanmè a. Yo plis aktivite la nan ritm fè. Sa vle di menm nou fè pèch tou menm? Wi. Ok.
Sa vle di lè nou fè pèch la, n al vann li marigo? Wi.
Eehh.
Tout moun gentan ki t al nan pèch gentan antre deja?
Bon m pa, m pa kwè, m pa konn si jodi a te gen gen, men tout sa k ale m pa konn si yo gentan vin. A kounye a m pral anlè kote yo konn rale kannòt yo, kounye a ap monte la, m pa konn si yo gentan vin. Ok. Si m vle soti la m pran yon bato m al marigo, konbyen kòb sa ap koute m? Bon sa k al devan. Sa va l devan. Sa va l devan de moun nan k ap mennen m nan. Wi. Epi, jan l konsevwa moun ki mande l desann marigo a. Wi. Sa va l devan.
An bon oke mon amou. Alò, machin mwen pake dan antre a. Ok, anba mòn nan.
Anba mòn nan. Nou te pake lwen. Nou pase nou pa t konnen kòman wout la te ye. Nou fè yon bon mache. Men lè nou gade nou wè n te ka. Eske machin e bato a ap ka lage nou bò plaj la kote nou ye a? Anba mòn nan. Anba mòn nan.
Eh. E pa Marigo pou l ta lage. M si l lage Marigo kounye a yon lòt machin pou m pran pou m antre. Pou m antre ankò.
Eh. Wi si gen yon moun, si gen yon moun li ka ap lage ou. An bon ok.
M ap pale avèk lòt mesye dam yo. M pa pou kò m. Ok. M al gad sa yo di si yo dakò n ta pase retounen sou mòn sa m soti la a. M pa fin twò kwè m anvi fè sa non pa m. M pap ba w manti. Ba fasil non e pa di. E se yon sèl antre yon sèl sòti a? Wi. E sa m pa renmen ladann nan. Kòman nou ye? Anba mòn nan. E sam pa renmen ladann nan. Yon ti pwason kantre.
E si m bezwen achte yon ti pwason la pou m gentan kit anvan m ale m boukannen la m pap jwenn. Gen moun ki fè manje kwit?

Ou panse gon sisèm ki tap fè w pa manje manje a? Grangou se grangou komanw ye papa? Grangou e grangou.